Hello hello, m espere ou menm kap gade video sa ou anfòm e map di w byenvini sou chanèl la. M pa konn si nou remake sa, dènye jou sa yo sou Twitter, gen yon polemik sou mizik Cater to You Destiny's Child la. Gen yon bann feminis nan kominote nwa lan ki ap mande pou retire mizik sa sou mache a paske li ale a lankontre di feminis e ke li pa kadre ditou a tan modèn nan. So, se de sa nou pral pale nan ti video jodi a, si w panse l ap enterese w, ret branche. Anfèt m gen enpresyon ke pandemi an tèlman fucked up moun yo ke tout bagay yo prè pou yo kouri sou boycott sou cancel culture. Paske imajine w yon mizik ki gen 17 ans depi l fèt epi ki pran plizyè Grammy, ki plase nan plizyè klasman. Epi se kounya pou moun yo ap pran tan yo gade sa ki k ladann. So m pral eseye analize mizik la ansanm avè nou pou nou wè eske efektivman moun yo gen rezon fè petisyon pou retire mizik lan sou mache a ou di mwens se jis pou fè buzz. Anfèt m pap ka tradwi mizik lan pou nou mo pou mo men map just eseye di nou sa ki k ladann petèt aprè nou ka al tande l ou di mwens nou ka al gade video a al chèche lyrics lan pou nou fè pwòp ide pa nou. Donk kisa medam yo chante nan mizik la? Medam yo jis di ke yo remake jan nèg yo ap travay di e ke yo fyè de yo donk jodi a se jou pa yo pou yo pran swen de yo donk lè nèg la rantre nan kay la y ap pran l nan bra yo y ap ede l retire soulye nan pye l y ap mete dlo pou li pou l benyen. Y ap fè bon ti manje pou li, bon ti desè pou li. Brèf, jodi a se jou yo pran swen nèg yo. Donk an gwo se sa ki relate nan mizik lan. Men, medam sou Twitter yo twouve ke pawòl ki nan mizik yo, yo pa ditou feminis e ke y ap fè apoloji esklavaj fanm, y ap fè apoloji soumisyon, ke l ap ensite medam yo timounize mesye yo. ke lap fè apoloji lefasman de swa pou lepanouisman de son nòm, e ke se paske medam yo pa gen ase estim pou tèt yo ki fè yo ka ap chante yon seri de pawòl konsa. Donk evidaman gen plizyè gwoup, gen gwoup ki pou cancel li a, gen gwoup ki pa dakò a, epi gen yon lòt gwoup ki jis la, kap fè bas donk yo pa gen pozisyon men yo la yap swiv deba yap fè koman di a mwen pèsonèlman m twouve ke se egzajere e ke fwa sa moun yo on ti jan ale twò lwen poukisa premyèman feminis se yon mouvman ki ap milite pou ede fanm gen tout libète yo pou ede yo epanouyi yo e sitou pou yo jwi de tout dwa ke yo merite donk m pa ka konprann ke yon gwoup feminis deside di yon lòt gwoup medam Men ki sa yo panse ki pi bon pou yo chante. Donk, yo ap eseye enpoze sa yo panse ki pi bon an a yon lòt gwoup moun. Donk, m twouve li anòmal pou yon gwoup feminis ap di medam yo men ki sa yo panse ki pi bon pou yo chante. Si se nan pran swen nèg yo, medam yo epanouyi. Pa gen moun ki fòse yo, pa gen rapò dominan domine, pa gen rapò de fòs. Donk, se chwa medam yo fè ak tout libète ke yo gen pou sa pou yo pran swen nèg yo pandan yon jounen. Donk m pa wè poukisa yon lòt gwoup ap eseye enpoze medam yo kisa yo panse yo ta dwe chante. Anfèt sa fè m sonje bif ki te genyen ant Beyoncé avèk Lana Del Rey lan sou bagay feminis sa. Brèf, sa petèt pou yon lòt videyo. Dezyèman, m remake nan tout analiz teks y ap fè a, gen yon fraz yo pa janm pran an kont. Today is your day. Donk, li klèman sinifye ke se yon sèl grenn jou yo chwazi nan ane a pou yo pran swen nèg yo, pou yo pran l nan bra yo, pou yo fè manje pou li, donk pou yo pran swen l tankou yon prens. Yon grenn jou, mezanmi. M pa konnen si se espre yo fè, ou di mwen se se cancel yo gentan cancel fraz sa a anvan yo cancel lòt pawòl yo. Men yo just pa rete sou li. Se kòmsi yo, yo, yo. Fò ta di fraz sa pa t janm janm te nan chante a. Donk jan m t ap di an, si pran swen yon moun ou renmen pandan yon grenn jou nan ane a, sa gen tan fè w pa gen estime de soi pou sa, sa gen tan fè w esklav pou sa, ou di mwen sa gen tan fè w pase pou yon soumiz, franchman se a se demande ki sa finalman ki feminis lan? E sitou ki mòd relasyon moun sa yo genyen? Si yon grenn jou nan ane a ou pa ka pran swen yon moun ou renmen, dòlote l, miyonnen l. Brèf, mwen m t ap gen gwo pwoblèm avèk mizik lan vre si Si grenn fraz sa pat ladan l. Today is your day. Sa vle di son sèl grenn jou. Si yo te di, si sa yo tap chante nan mizik lan se kòm si se yon mòd de vi yo tap pwone vrèman. Donk sa m tap gen pwoblèm avè l vre. Sa se esklavaj li tap rele. Men pou yon grenn jou m twouve ke se la mwendre dè chos. Pa kont gen yon fraz nan mizik lan ke m vrèman pa dijere. Se kote Beyoncé chante, San ou lavi m tap initil. Really girl? Si yo fè petisyon pou cancel fraz sa nan mizik la map premye moun kap siyen paske m vreman pa konprann e m pap janm ka konprann ke lavi yon moun initil jis paske yon lòt pa ladann la vreman se pa konn valè tèt ou mank destim e m twouve sa biza ke se yon gwoup ki gen Beyoncé ladann e ke se Beyoncé menm ankò kap chante mòd pawòl sa yo. Humm sa pa la donn. Pran swen nèg nou se vre men de la a dire ke si l pat nan vi nou lavi nou tap initil la bullshit. E depi lè polemik lan kòmanse a gen yon sèl moun nan gwoup la ki reponn se Michel nan yon video ki di ke se pa fòt yo si moun yo mal chwazi ki nèg yap met nan lavi yo pou yo pran swen yo a men se pa sou Destiny Child pou yo vin pote boure. Donk se pran san nou chwazi ki nèg nap mete nan vi nou epi Pou nou pran swen. Pou nou pran swen. Pou lè yo di pran swen nèg nou pou sa pa ba nou pwoblèm. My name is Merline and I just read that y'all wanna cancel the song Cater to You by Destiny's Child, oh honey You didn't discern who you were catering to and you gave your little pearls to swine, don't be mad at Destiny's Child ah ah. Brèf, se tout sa m te pote pou nou nan ti videyo jodi a, pa ezite di m kisa nou panse de tout sa nan kòmantè, èske nou pro cancel oubyen kont cancel Music cater to you Destiny Child la e sitou di mwen poukisa e si ou poko abone a chanel la sonje fè sa donk sur ce map di nou babay a la prochèn pou yon lòt ti video mwa.